Yè a se pi gwo fyète sa mwen genyen se lè map gade an pitit mwen kap rele manman yè a se pi gwo fyète sa mwen genyen pitit mwen kap grandi nan zye m so mwen se tou

Hello guys, se Zoe Farah Landy, jodi a nou tounen back ansanm avèk yon lòt ti video pou ou, video jodi an se yon kolab, yon kolab ansanm avèk Nephtalie Narcisse and um, Markenson Ley Family, so map mete non yo akote la a epi map mete link video yo anba comment um video sa a, so nou kapab al abone ansanm avè yo, so al swiv yo paske yo vrèman bèl, um sitou pou Markenson Ley se yon Yon koup yo ye, yo gen yon ti pitit gason epi mari, madanm ki gen yon chanèl so yo fè bèl bagay sou li nap renmen yo e Nefèy Narcisse li gen yon ti pitit li gen mari li but si son moun ki renmen zen so wap renmen chanèl li anpil paske se sa li fè so avan menm rantre nan videyo a mwen diw mèsi si w te deja abòne ansanm avèk chanèl la e si w potko fè sa mwen envite w fè sa w kapab envite yon zanmi w yon fanmi w vin abòne ansanm avèk chanèl sa ou pap regrèt. Video sa se yon yon kolab li di konsa um, so mwen gen yon nou tout konnen mwen gen yon pitit gason so video sa li li um, pale de like tankou lavi manman so tit video a ki se um, lè m potko gen pitit mwen an ki se um, pitit gason m nan ki se Will avèk lè mwen vin gen pitit mwen an koman lavim vin ye so si nou kwè map gade nan a kote la se nan yon kaye map gade paske mwen ekri kesyon yo nan yon kaye epi map gade ladan so se konsa videyo an ap rele ki nou ka wè tit videyo an deja oh guys mwen swete wap renmen videyo sa e m si w sot wap renmen videyo sa bal yon like. Pa ezite kite yon kòmantè pou mwen, ou pap regrèt, map reponn kòmantè yo. Ok, an ap pati pou premye kesyon an. Premye kesyon an di, kijan lavi m, kijan lavi m vin ye, so lè m gen pitit gason m nan ki se Will. Mwen ka di lavi m, lavi m vin yon lòt jan. Mwen pa Janm ye kounya mwen pat konsa. Pansem gen kounya mpat gen panse sa lontan so vrèman diferan vrèman kounya lè map panse mwen panse pou pitit mwen epi tout sa map fè mwen toujou mete pitit lan devan so ya mka diw lavim chanje konplètman paske pitit la nan vim So la menm chanje. Dezyèm kesyon an, ki se, eske m te gen tan lib? Eske m te gen tan lib? Wi. Si wi, eksplike. So, yes mwen te gen tan lib. Mwen te gen tan lib paske lè m te fèk vini isi mwen pa t ap travay, mwen pa gen anyen m t ap fè. Se sèlman ale lekòl, ale legliz nan jou k gen legliz yo. Epi jou k pa gen legliz yo se kouche, dòmi, gade videyo, gade. fè fè manje fè tout sa m ka fè so yes mwen te gen tan lib but pou kounya mm twazyèm kesyon an di kòman fizik mwen te ye mwen mete yon foto lè m potko gen wil la konsa so nou kapab wè Mwen te vrèman sexy. Mwen te vrèman sexy. Oh. Kounya. Mwen ka pa vwe. Mwen tounen yon ti, yon ti fat, yon ti boulous. M toujou jwenn kòmantè moun kap di m twò gwo bagay sa yo. Se pitit lan ki fè sa. Mwen pat konsa. Se depi m fin fè wheel epi mwen pran pwa so. Mwen vin konsa. Se pa mwen. Nap pati pou katriyèm kesyon an. Ki di, Èske m te konn fè depans avèk kontwòl? Si wi, eksplike, si non, eksplike. Oh, m pa ka di wi m te konn fè depans avèk kontwòl oubyen non m pa t konn fè depans avèk kontwòl paske m pa t ap travay. Mwen pa t ap travay lè m pa t ko gen bebi. Men mwen te gen manman m ki te konn toujou sipòte m. So yeah tout ti kòb mwen te konn genyen se depanse achte cheve, achte rad, achte grimas ki pap itil mwen anyen but pou kounya mwen pa fè bagay konsa kounya map travay mwen save lajanm so mwen pa depanse pou initil ankò mwen pa fè bagay konsa. Senkyèm kesyon an ki di konsa, Ki pi gwo fyète m? Ki pi gwo fyète m lè m gen Will? So, ki pi gwo fyète m? Pi gwo fyète m, ahh. Yeah. Pi gwo fyète m se lè l te se lè se lè l te rele manman. M panc se lè l te mache se sa ki ta pi gwo fyète m but non se pa sa li te ye paske lè l te mache avèk lè l rele manman bagay se sa se 2 bagay diferan pou mwen. Paske jan m te santi m lè l te rele manman lè l te premye rele manman avèk lè l te premye mache so. Se de bagay diferan m kapab di lè l te rele manman. Paske lè l te rele manman, en se jou sa a ke vrèman mwen te santi m se yon fanm. Jou sa a, se te yon pi, se te pi gwo jou. Bon, m ka di jou m te fè l pa t pi gwo jou pou mwen. But, jou l te rele manman, se, se te pi gwo jou nan lavi m. Paske se premye fwa sa fèt yon pitit rele manman. Oh Jesus! Son bagay, kòman m te ka di sa menm? Ekstraòdinè but son bagay ki konte pou mwen anpil, anpil, anpil, anpil, anpil. Avèk tou, m te, m sonje m te, premye fwa m te, m te di l, Wi l al pran dlo pou manmi bwè. Epi li ale nan, nan, nan, nan chasè dlo an. Li pran yon galon dlo pote banm bwè waw sa ou te konte pou mwen anpil anpil paske se premyè fwa bagay sa yo ap fèt nan lavim epi ooh m santim yon lòt jan ou ka konprann lè w gen pwòp timoun ou bagay sa yo sa yo se Waw. Apre s oh oh kesyon yo gentan fini. Kijan lavi m ye, eske m te gentan lib, kòman fizik mwen te ye, eske m te fèt. So se la mwen rete ansanm avèk videyo an. Kesyon yo pat anpil, se sèlman 5 kesyon kesyon yo te ye ki se kisa lavi m vin uh kijan lavi m vin ye lè m gen Will epi eske m te gentan lib lè m gen Will. lèm pot ko gen wil epi kijan kòman fizik mwen te ye lèm pot ko gen wil eskem te konn fè depans lèm pot ko gen wil e kijan lavim vin ye kòmsi ki pi gwo fyètem lèm lèm vin gen wil sou se 5 kesyon sa yo ki te genyen Yeah. Kijan fyète m vin ye an se pi gwo um si pi gwo fyète m lè m vin gen Wilso se lè Wilse rele manman se pi gwo fyète sa so mwen genyen kap gade pitit mwen kap rele m manman se pi gwo fyète sa so mwen Yeah se pi gwo fyète sa mwen genyen se lè map gade um pitit mwen kap rele m manman. Yeah, se pi gwo fyète sa mwen genyen pitit mwen kap grandi nan zye'm. So mwen swete nou te enjoy ti video sa guys. Envite yon fanmi, yon zanmi w vin enjoy ansanm avè'w e pa bliye al gade pati pa Nephtalie an and pati pa Mack and Stanley family an. Pa bliye al gade yo guys, nou pap regrèt. And si w ta renmen konnen plis bagay de mwen, plis bagay de pitit mwen an e plis bagay de ti cheri'm nan, So nou ka mete sa yo nan kòmantè a si w ta renmen konnen yon kesyon de mwen like tout sa w ta bezwen konnen de mwen ou ka mete ou ka kite sa nan kòmantè a m ap reponn nou m ap fè yon videyo de sa m ap reponn nou guys kontinye sipòte m toujou sipòte m nou pa p regrèt guys nou pa p regrèt bye n ap re wè nan yon lòt videyo se te zanmi pa nou Lendy bye.